Mwen pral eksplike w jodi a pou ki rezon Dimitri Herard, Barbecue, Guy Philippe, Muscadin, Samuel Canaveve pa konpoze ansanm, pa chita sou yon sèl tab pou yo pran desizyon pou yo fòme yon gouvènman pou yo sove Ayiti. Yo ta dwe mete tout pwoblèm pèsonèl yo de kote, bay Ayiti priyorite. Diferans yo gen antre yo, si yo te moun, si yo te gen valè lakay yo, si yo te Ayisyen ki konsekan, Si yo te ka pale de Dessalines ka pral a mò Pétion Toussaint Louverture yo tap mete diferans yo de kote pwoblèm pèsonèl yo de kote kèlkeswa bagay ki genyen antre yo ki pap byen mache yo tap metel de kote yo bay ayiti priyorite yo chita son sèl tab yo pran desizyon ansanm yo fòme yon gouvènman yo pran pouvwa yo 5 sa tap ka retire ayiti nan sal ye la kounya m vin esplike w pouki rezon yo gen nan tèt yo yo paka konpoze ansanm se sam vin esplike w la. M pral prezante sa ba nou bay 12 milyon ayisyen an. Rezon ki fè nèg sa yo pa vle konpoze ansanm. Yo ka konpoze ansanm wi men yo pa vle. Pou ki rezon? Pou ki rezon daprè ou menm yo pa vle chita sou tab la ansanm? Pou yo retire Ayiti nan sa l ye la. Paske se yo 5 sa k te ka fè l. Dimitri Herard, Guy Philippe, Barbecue, Samuel Canapevè, Muscadin. Si yo sou pouvwa a, separamman, yo p ap bay rezilta. Men si yo ap travay ansanm, si yo fòme yon ekip, yo fòme yon gouvènman, ansanm Haiti delivre. Yo pa vle fel pou ki rezon. Miskaden kanpe sou gwo lestomak li. Li dil pap konpoze a Babekyou. Samuel kanapevè kanpe sou gwo lestomak li. Li di l pa p konpoze a Guy Philippe. Dimitri Hera prefere kache. Di fèt ke Babekyou se yon kriminèl nan denyè nivo, prezidan e pòt pawòl òganizasyon kriminèl an Ayiti ki rele Viv Ansanm, pou rezon sa Miskaden pa p chita a barbecue. Sa pa fè sans oken kote. M pral eksplike w pou ki rezon. 5 ayisyen sa yo ke m chwazi la a, e paske m konnen si yo konpoze ansanm y ap bay rezilta pou Ayiti. Paske inyon fè lafòs, anpil men chay pa lou, Si Miskaden, Guy Philippe, Barbecue, Samuel Kanapevè, Dimitri Hera konfòme ansanm yo fòm yon sèl pyès yap bay rezilta an Ayiti. Rezilta ki pozitif ankò wi, san pou san garanti. 5 ayisyen sa yo Si te gen youn nan yo ki te dwat, si te gen youn nan 5 ayisyen sa yo ki te dwat, ki pa t fè wout pa bwa, se li menm ki te ka di li pa p konpoze a rès yo. Lè nap pale de Dimitri Herard, Guy Philippe, Barbecue, Samuel Canapé-Vert e Muscadin, si te gen youn nan yo ki te dwat, ki te kòrèk, se sèl li menm ki te ka di l pap konpoze a rès yo. Men si tou le 5 gen dosye sou do yo, pou m pa di kriminèl, Depi w gen dosye sou do w, ou se kriminèl wi. Pou m pa di kriminèl la, tou le 5 nèt gen dosye sou do yo. Pa gen youn nan yo ki clean. Si Ayiti te gen jistis ki ta fonksyone kòm sa dwa, pa gen youn nan 5 nèg sa yo m site la ki pa ta dwe anba kòd. Tou le 5 gen dosye grav sou do yo. Ebyen pou ki rezon nou pa vle konpoze ansanm la? Si pa gen youn nan nou ki clean. Pa gen youn nan nou ki clean. Pou ki rezon nou pa vle konpoze ansanm la pou nou bay Ayiti priyorite pou nou retire Ayiti nan sa li ye la. Se pa di yo di nou, nou tout konnen ke Dimitri Hera patisipe nan touye prezidan. Li aksepte lajan. Li patisipe nan touye prezidan. Se pa a yon 99 pousan. Sa se 100 pousan verite. On sèl fason pou Dimitri ra pa ta patisipe nan touye Jovenel Moïse, se sèl si nou t ap ka soti sou tè a monte nan syèl la apye. Jan w wè l difisil pou sot sou tè a al nan syèl la apye, se konsa l difisil pou Dimitri ra pa ta patisipe nan touye prezidan an. Dimitri Herard gen dosye lou ki sou do l, ki poze sou do l. Ameriken pa t ap vin fouke Guy Philippe la, li fè l al fè sizan prizon Etazini pou difèt ke l se bo gason.

Si yo tout gen dosye sou do yo pou ki rezon yo pa vle konpoze ansanm pou yo bay Ayiti priyorite? Pa gen youn nan nou ki clean. Lè w kanpe sou gwo lestomak ou a la, ou di w pap konpoze a Babekyou, ou pap konpoze a Miskaden, ou pap konpoze a Dimitri Hera, ou clean? Ou pa clean monchè, ou gen dosye sou do, ou ka fè l! Dosye e e e rapò bini an ki envòlv Miskaden an Ayiti nan touye ayisyen an se pa rapò sa ki ba nou prèv ke Muscadin se ansasen. Nou tout gen prèv nan men. Depi w touye moun, ou se ansasen. Kounya, si w vle ba l yon lòt non, se pwoblèm pa w. Muscadin touye anpil bandi nan Viv Ansanm. Wòl Muscadin kòm otorite se arete bandi a mete l nan prizon. Ke lajistis fè sa l vle avè l. Kòm pa gen jistis ebyen kote kote yo ka fenmen fèmen yo a ke ke Muscadin fèmen yo yon kote pou jiskaske gen jistis. Men touye ayisyen an. Pa gon liv, pa gon oken kote yo bay Miskaden dwa pou l touye li, pou l touye Ayisyen an Ayiti. E l fè l, li refè l 50 mil fwa. Rapò BINUH an di l touye 17 pousan, depi lè kriz la kòmanse pou jis jounen jodi a, an tou Miskaden touye 17 pousan nan tout Ayisyen k mouri nan kriz la. M pa kwè nan rapò sa. Men nou gen prèv nan men ke l touye Ayisyen vre. Kit li te bandi, kit li te vòlè. Din manyè ou din ot, Miskaden gen yon dosye sou do l. Se eksplike m ap eksplike w la a. Miskaden, Dimitri Hera, Barbecue, Samuel, Kanapevè, Miskaden ta dwe konpoze ansanm yo fòm yon gouvènman pou retire Ayiti nan sa li ye la. Pase 5 nèg sa yo la nan yon gouvènman y ap bay rezilta. Yo pa vle fè l difèt ke yo gen nan tèt yo gen youn ki pi klin ke lòt la. Pa gen bagay konsa ditou. Miskaden gen dosye sou dol, dosye ki grav, Guy Philippe gen dosye sou dol, dosye ki grav, Dimitri Herard gen dosye sou dol ki grav, bon Barbecue li menm se papa dosye yo. Lè Samuel fèk kòmanse ap sone, Samuel te kòmanse ganye konfyans pèp la espesyalman moun Kanavevè. Lè l premye revòlte, tout moun panse ke Samyèl ta pral bay rezilta, ta pregle yon bagay serye. Pyè Esperans e Oudi Sanon reyini a Samyèl, yo mete vye bagay nan tèt misye, yo kontamine l, yo fòse l antre nan yon dil avèk Leta. Nan dil la gen anpil lajan ki bay. Samuel aksepte lajan. A pati de la, koz Roody Sanon e Pierre Espérance, Samuel gen dosye sa sou do l. Lè w tande rivyè ap desann, ou tande l ap fon pakèt bri, son bagay li pote wi. L ap difisil pou yon lafiy menmen si pa gen dife. Nan dosye Samuel la te gon bagay kanmenm. Ebyen sak te genyen an se lik poze sou do misye jounen jodi a. Dimitri Hera, Guy Philippe, Barbecue, Miskaden, Samuel Kanapevè, kelkeswa youn nan yo k santi santil klin san pou san kel voye premye wòch la. Nou tout nèt pou m pa di se kriminèl nou ye, nou tout nèt gen dosye sal sou do nou. Pou ki rezon nou pa vle konpoze ansanm nan la? Lòt rezon ki pou ta fè ke se nèg sa yo pa dwe konpoze ansanm, pa vle konpoze ansanm, pa ka konpoze ansanm. Lòt rezon an, di fèt ke yo chak apatyen a yon pati politik diferan, di fèt ke yo chak gon bòs diferan, se sa k entèdi 5 nèg sa yo chita sou yon tab pou pran desizyon fòme yon gouvènman antre yo pou delivre peyi a. Bòs yo pa vle? Pati politik yo pa vle? Gen youn ki lavalas lòt la se phtk? Wap bay tout bagay nèt vag pou bay Ayiti priyorite. Wap pase pye sou tout bagay nèt wap just bay ayiti priyorite. Ayiti dwe sou tèt kelkeswa sa li ye a. Apre lòt bagay yo a vini kòm djegi. Nou tout nèt se kriminèl M pat vle di l, men se konsa l ye. Nou gen dosye sou do nou, nou se kriminèl. Si gen youn nan nou senk sa a ki santi l clean, ki santi l pa nan zak malonèt, li pat konn fè wout pa bra, ebyen ke l leve men l anlè, ke l voye premye wòch la. Pou m pale klè, antre nou senk sa pa gen youn ki pi klin ke lòt la. Pou m pale klè, antre nou senk sa, men nou tout nèt tranpe nan san. Guy Philippe pa touye Ayisyen? Miskaden pa touye ayisyen? Dimitri Herard pa touye prezidan an? Samuel Canavehe pa janm retire lavi yon ayisyen? E Babekyou li menm se papa nan touye ayisyen an? Nou tout nèt gen men nou tranpe nan san! Nou tout nèt gen dosye sou do nou, pou ki rezon nou pa ka konpoze ansanm la pou nou retire Ayiti nan sa l ye a? E nou kapab! Mwen chwazi nou 5 sa, se paske si nou 5 sa met tèt nou ansanm, nou fout bay pwoblèm pèsonèl yo vag, nou fout mete tout pwoblèm pèsonèl de kote, nou bay Ayiti priyorite, ap gon chanjman, otomatikman t ap gon chanjman an Ayiti. Ta fout gon chanjman an Ayiti. Guy Philippe, Muscadin, se swa youn prezidan lòt la premye minis. Guy Philippe oubyen Muscadin. Yo de sa, youn ap prezidan oubyen lòt la premye minis. Dimitrea, Samuel Kanapevè, Barbecue. Yo pral yo pral nan pwen estratejik yo, youn ap nan lame, lòt la ap nan lapolis, lòt la ap nan dcpj. Pou ou wè men leve defi a pou nou wè nan. Fè l pou nou wè nan si pap gon chanjman nan Ayiti. Nan, yo chak ap rale kòd lon bò Nou tout nèt se kriminèl, anpi len pa vle konpoze a lòt. Bann salopri. Ou konn sa k pi grav la? Dimitri Hera, Barbecue, Guy Philippe, Samuel Canapé-Vert, Muscadin. M pa konn sinyati Samuel se sak fè m di Samuel kanape vè pou nou ka konprann de ki Samuel map pale. Ou wè 5 ayisyen sa yo, yo tou le 5 ap travay pou sistèm nan. Tou le 5 gen menm bòs. Peche map fè? Manti map bay? Ebyen banm baw prèv, banm eksplike w. M pa janm di anyen san m pa demontre l. Kilès ki sistèm nan? Kilès ki fè pati sistèm nan an Ayiti? Oligat kowonpi a. Se oligat la k ap dirije leta a, se li k ap dirije tout jeneral nan viv ansanm. Se li k ap dirije tout jounalis ayisyen. Se pou li Guy Philippe ap travay. Se pou sistèm sa a Babekyou ap travay. Se pou sistèm sa a Miskaden ap travay. Se pou sistèm sa a Dimitri Herard travay. Samuel Canapé Vert. Si tou le 5 gen menm bòs e yo fè vi yo, yo wè bòs yo a pa genyen Ayiti nan bon chemen. Pou ki rezon yo pa leve yon bon maten yo revòlte kont bòs yo a? Pou ki rezon yo pa leve yon bon maten, yo mennen yon goumen kont sistèm nan, yo kraze l. Yo prefere kontinye tyoul sistèm nan. Yo prefere kontinye tyoul oligat la. Yo di Muscadin se lavalas depi lè l te nan bèso. Si Muscadin se lavalas, sètadi bòs li se Aristide. Dapre enfòmasyon ke m genyen, se Pierre Esperance, Roody Sanon ki gen enfliyans sou Samuel Kanapevè. Se Pierre Esperance ou di Sanon ki ap kontwole Samuel. Ou wè nèg sa yo? Yo te ka met tèt yo ansanm yo chavire sistèm nan wi. Dimitri Herard, Guy Philippe, Barbecue, Muscadin, Samuel Canapé Vert te ka konpoze ansanm yo chavire sistèm nan pou yo bay Ayiti yon chans. Pou ki rezon yo ta dwe fè l? Si yo te Ayisyen ki konsekan. Si yo ta renmen non yo rete nan istwa, menm jan jounen jodi a n ap sonje Desalin, Kapra Lamò, Petyon, Tousen Louvèti, nou te ka chonje Miskaden tou, nou te ka chonje Samyèl, Gi Filip, Babekyou, Dimitri Era. Yo prefere tyoul sistèm nan difèt ke sistèm nan gen yo alèz an Ayiti. Se pa anyen ankò non. Sistèm nan gen yo alèz. Sistèm nan mete yo nan yon sitiyasyon kote y ap viv byen an Ayiti. Kounye a yo vin pa gen pwoblèm a sistèm nan. Guy Philippe ap travay pou sistèm nan. Si Guy Philippe pat fè pati sistèm nan, si Guy Philippe pa tap travay pou sistèm nan yo tap gentan eliminel an Ayiti. Jan w wè yo elimine Jovenel Moïse la, sistèm nan tap elimine Guy Philippe si Guy Philippe pat travay pou li. Guy Philippe an Ayiti ap kale kò l la nan figi sistèm nan. Anyen pa janm pase l nan. Yo te voye l an vakans Etazini pou kèk lane, apre l tounen lakay li, l fè yon dil, kounye a l ap byen pase. Guy Philippe alèz an Ayiti. Kèlkeswa moun ki pa travay pou sistèm nan ou pa ka alèz an Ayiti. Difèt ke sistèm nan genyen yo tout alèz, yo pap janm leve kont sistèm nan pou yo kraze l. Sistèm sa a ki achte tout jounalis nou yo lajan kontan. Sistèm sa a ki touye prezidan Jovenel Moïse. Sistèm sa a kap dirije tout politisyen an Ayiti, kit li te nouvo, kit li te ansyen, tout nèt atrape nan men sistèm sa a. Dimitri Herard, Samuel Kanapevè, Guy Philippe, Barbecue, Muscadin te ka met tèt yo ansanm, yo chavire sistèm sa a pou Ayiti te ka resi delivre men. Sistèm nan te gentan konnen li prevni sa I mete nèg yo alèz. Sistèm nan bay Miskaden pouvwa pou l fè sa l vle an Ayiti. Miskaden gen dwa pa renmen fòm tèt yon ti Ayisyen l fizye l sou pretèks ke ti Ayisyen an se bandi. Anyen pap pase Miskaden. Sistèm nan ba l yon pouvwa absoli, kèlkeswa sa l fè ann Ayiti, l konnen p ap gen konsekans. Sistèm nan ba l pouvwa, Ayisyen an renmen pouvwa. Si sistèm nan bay Miskaden pouvwa, li ka fizye, li ka retire vi Ayisyen an san pwoblèm, li konnen p ap gen konsekans, li p ap janm leve kont sistèm sa a. E se sèl an Ayiti wi map wè jan de bagay sa yo. Pa gon nan ounlkenn lòt peyi nan mond lan sa konsa. Ayisyen an ap vòlè afè moun, ou se otorite ou kenbe l, se nan prizon ou dwe mete l. Ayisyen an se gang, li se bandi, ou kenbe l, ou pa ka fizye l non, nan prizon pou w mete l. Kounye a gen ayisyen kap di si bandi nan viv ansanm yo ap touye moun, Miskaden ka touye yo tou. Non! Miskaden a bandi yo pa menm moun. Miskaden yo, Miskaden se yon otorite li ye. Dyòb li se sekirize pèp la, dyòb li se pwoteje pèp la, se pa retire lavi ayisyen nan. E dezyèmman, Miskaden renmen dyob la wi. Miskaden renmen sa lap fè a. Epa pèp la ofri Miskaden palè nasyonal li pa dakò. Li di l se komisè di gouvènman kote li alalèz piga moun vin anmègde l. Guy Philippe te rele misye 20 fwa l pa pran apèl la. E li di si Guy Philippe te kontinye ap rele l, li t ap fèmen telefòn nan sou li. Kote l ye a l alèz. E sa l di. Nèg ki pou ta fon bagay pou Ayiti a menn. yo prefere chwazi tyoul sistèm nan pito. Sistèm nan pwisan an Ayiti e nèg yo atrape ladan l. Sistèm nan ofri Dimitri Herard lajan pou l touye prezidan an. Sistèm nan ofri Dimitri Hera pou l fè l milyonè pou l patisipe nan touye prezidan an. W ap vin milyonè e w p ap nan prizon. Li just dakò. Y ap fè yon demonstrasyon la kote y ap mete w nan prizon pou de twa jou. Apre w ap lage, w ap lib e libè pou w pral bwè kòb ou. Lè sistèm nan vin fè yon dil konsa avè w, fòk ou fòk ou gen anpil valè wi pou w pa dakò. Fòk ou gen san Desalin nan nan ou. Fòk ou ta gen san Desalin nan nan ou. San kapral a mò pou pa ta dakò. Pou ki rezon Ayisyen te ka retire Ayiti nan sa li ye la a tout nèt atrape nan sistèm nan, yo pa ka sòti? Yo ka sòti monchè. Yap sòti wi otomatikman jou yo deside bay Ayiti priyorite sou lajan. Sa ap difisil wi pou yo bay Ayiti priyorite sou tèt kòb, sou tèt lajan. L ap difisil. On loray ki pou ta tonbe sou yo menn. Guy Philippe Dimitri Hera Barbecue Miskaden Samuel te ka konpoze ansanm yo kraze sistèm sa ki ap fè lavi nou enposib an Ayiti. Di fèt ke yo tout nèt ap travay pou sistèm nan, sistèm nan gen yo alèz kote yo ye a, se pou yon sèvis y ap janm rann nou. Depi sistèm nan gen yo alèz kite men l yo ak ti malere ti malerèz yo. E sa k fè w wè se sèl yo menm k ap byen pase ann Ayiti, se sèl yo menm k alèz ann Ayiti. Kounye a se 2, 3, 4 milyon Ayisyen k ta pran lari la a pou elimine Miskaden, elimine Guy Philippe, elimine Dimitri Hera, elimine Samuel, elimine Barbecue. Yo ka met tèt yo ansanm pou sove peyi a, yo prefere kontinye tyoul sistèm nan. Ebyen lè sa yo ta dwe jwe nan pèp la. Valè zak malonèt Barbecue komèt an Ayiti. Pou ki rezon ni dcpj ni lapolis pa ka arete Barbecue? E yo konn ki kote l ye. Paske sistèm nan ap pwoteje Barbecue. Barbecue ap travay pou sistèm nan, sistèm nan ap pwoteje l kòmsadwa. Babekyou konnen e epa e babekyou di sa a bouch li wi kel fè ayiti mal. Se li k di sa a wi. E nou tout konnen kel fè ayiti mal. Pouki rezon l paka al nan prizon poul peye pou zak malonèt li yo. Sistèm nan ap pwoteje l kòm sa dwa. Difèt ke l resevwa sipò sistèm nan, l p ap janm leve kanpe pou l goumen kont sistèm sa k ap pwoteje l la. Si w te nan plas li, ou pa t ap fè l nonplis. Kounye a, si ou bezwen, si ou bezwen yon konklizyon nan sa k ap pase la, desizyon an se nan men pèp la li ye, ti malere ti malerèz yo, 3, 4 milyon. Se sèl yo menm ki ka, ki ka pote chanjman vre an Ayiti. Pase nèg ki pou ta fè l la, li atrape nan sistèm nan, l pap janm ka fè l. Ou wè nan moman sa map pale avèw la la poko genyen yon grenn poko genyen yon grenn ayisyen pa gon grenn ayisyen ke tout moun konnen ki trè popilè an ayiti ki pa atrape nan sistèm nan si w konnen youn site nonl pou mwen Kit li te politisyen, kit li te jounalis, kit li te yon jeneral nan Viv Ansanm. Pa gen yon Ayisyen menm ki trè popilè an Ayiti ke tout moun konnen ke sistèm nan pa achte l lajan kontan. Nenpòt lè nou deside fon bagay pou Ayiti, premye bagay pou nou fè, se kanpe kont sistèm sa. Dimitri Hera, Samuel, Guy Philippe, Barbecue, Muscadin te ka rann nou sèvis la. e yo tap jwenn sipò pèp la wi. Ti malere ti malerèz yo tap akonpanye yo. Men yo twò alèz kote yo ye a, yo pap janm ba nou kout men. Kounye a Ayiti ap kontinye plonje, Ti malere, ti malerèz an Ayiti ap kontinye soufri, ap kontinye nan mizè, anpi yo menm a sistèm nan ap kontinye ap byen pase. Lè ti malere, ti malerèz yo bouke, paske yo wè nan moman sa m ap pale avè w la la yo poko bouke. Lè yo resi bouke ya leve ansanm 3, 4 milyon, lè sa, yo p ap gen paspouki Pou Miskaden yo pap gen pas pouki pou Guy Philippe pou Dimitri Hera pou Barbecue pou Samuel Canavivè. Pase yo te ka retire Ayiti nan sa li ye la a di fèt ke yo deside travay pou sistèm nan pito pèp la dwe vanje kont yo. Pou ki rezon chak jou Guy Philippe gon bagay li pral fè li pa janm fèl. Pou ki rezon Guy Philippe toujou kòmanse yon bagay li pa janm tèmine l? Pou ki rezon Guy Philippe fè vi l li l ap blablabla li pa janm abouti avèk anyen ki serye vre? Sistèm nan ki atrave l. Li atrape nan sistèm nan. An Ayiti pa gen anyen w ka fè toutotan nou pa kanpe kont sistèm sa nou detwi l pa gen anyen wap ka fè vre pou Ayiti vin nan nivo Sendomeng, pou Ayiti vin nan nivo Kanada, pou Ayisyen an ka rete nan peyi l, pou Ayisyen an ka tounen renmen Ayiti ankò. Sistèm nan pou nou kraze. Kraze sistèm nan Se eliminasyon total tout nouvo e ansyen politisyen. Se eliminasyon total oligat kowonpi a. Se eliminasyon total tout jeneral nan Viv Ansanm. Li pap fasil non. Men 3, 4 milyon Ayisyen ka fè l. Se nan menm sitiyasyon wi Nepal te ye ansanm avè nou. Yo leve yon bon maten, yo fout kraze sistèm nan. E pa yo delivre? Kounya yap byen viv wi menn. Yo kraze sistèm nan. Pou ki rezon nou pa vle fè menm bagay la tou. 5 nèg sa yo m deside pale de yo, yo te ka pote yon chanjman an Ayiti menn. si yo konpoze ansanm. Yo chak yon bò, y ap rale kòd la nan bò pa yo, yo p ap janm regle yon mèd vre pou peyi a. Men si yo te konpoze ansanm la frè m se mirak ki t ap fèt. O wi youn se kriminèl lòt la dil t serye l pap i pa pral konpoze avè t nou tout nèt se kriminèl e kwè m mete e kwè e kwè tout moun konnen zak malonèt nou yo tout moun nèt konnen zak manolè malonèt nou yo youn pa youn gen youn gen youn nan nou k pa fè kiyès nan nou k pa fè. Ou wè Samuel, Guy Philippe, Barbecue, Dimitri Hera e Muscadin? Yo te ka fonksyone tankou bon zanmi wi. Tankou frè wi. Hein? Paske pa gen youn ki kriminèl ke lòt la. Tout nèt gen dosye sal sou do yo. Si pa gen youn nan group nèg sa yo clean san pou san ebyen pou ki rezon yap pouse kò yo la yo wi yo paka konpoze ansanm yo paka chita pale ansanm yo pap yo pa tap fèl pou tèt yo yo tap fèl pou ayiti menn yo tap fèl pou sitiyasyon nap viv la k pa janm ke pa gen pèsòn ki ka vin la ka rezoud pwoblèm nou gen an menn gonw seri de nèg an ayiti. lè w gade yo, lè w ap swiv konpòtman yo, ou ka di yo se moun serye wi. Men kou w gade kiyès ki bòs yo, kiyès k ap pase yo lòd, kilès k ap dirije yo, kilès k ap kontwole yo, otomatikman ou vin wè yo pa serye vre. Apati de bòs yo genyen an. Egzanp, Miskaden. Egzanp, Samyèl. Samuel kanapevè kap pran lòd nan men Pierre Esperance hein Muscadin kap pran lòd nan men Aristide Aristide et Pierre Esperance se pa 2 krazèd peyi Ou mèt wè nèg la lal sanble l serye men kou w gade pou w wè, kou w gade kiyès k ap dirije nèg la, kilès ki bòs li otomatikman ou wè nèg la pa serye vre pou tip de bòs li genyen an. E kwè se pou rezon sa ou wè 5 nèg sa yo pa vle konpoze ansanm. Yo pa gen fyèl, yo pa gen kouraj pou leve kanpe kont bòs yo a. Yo fè vi yo, yo wè bòs yo detwi, de jou an jou se detwi bòs yo ap detwi Ayiti. Depi kilè oligat kowonpi ap dirije Ayiti? Depi kilè sistèm sa ap dirije Ayiti? Kijan Ayiti fè kraze plat nan men sistèm nan? Hein e paske sistèm nan pa konn fè peyi oligat nou gen an ayiti yo pa konn fè peyi pou ki rezon 5 nèg sa yo pa ka leve kont sistèm nan yo krazel pou enkonpetan. Zansèt nou yo bay san yo. Koule san yo. Pou nou jwenn libète nou. Oligat la soti kote l soti, li vin mete nou nan esklavaj ankò. Kounye a pa gen yon Ayisyen k lib ann Ayiti. Pa gen yon Ayisyen ki ka sikile ann Ayiti jan l vle nan moman sa la. Nou vin nan esklav pirèd monchè. Mwen di pirèd. Paske lè Ayiti te okipe pa dè etranje, pou pi piti Ayisyen te ka sikile ann Ayiti wi. Menm lè nou te anba okipasyon, nou te ka sikile. Kounye a nou pa ka sikile jan nou vle menn. Sitiyasyon nou vin pi grav kounye a wi. Sistèm nan fè nou tounen nan esklav ankò. Nou tout nèt atrape nan sistèm nan menn. Ti malere yo ap byen pa ap mal pase men jeneral nan viv ansanm yo politisyen yo jounalis yo yo tout nèt ap byen pase. Sistèm nan ba yo ankadreman. Si sistèm nan pa ankadre ti malere ti malerèz yo, ti malere ti malerèz yo dwe leve kont sistèm nan. Muscadin pap janm kraze sistèm nan bro. Guy Philippe pap janm fèl. Samuel pap janm fèl. Dimitri Herard pap janm ede nou kraze sistèm nan. Si Babekyou tap ede nou li tap gentan fèl deja. Li abandone la polis la sou pretèks li pral li pral ede nou kraze sistèm nan. Nan wout li tonbe nan kòripsyon, li aksepte se menm sistèm li ta pral kraze a ki fèl jwenn zam nan. Si nou konn konte nou pa nou pa ka konte sou nèg sa yo pou nou elimine elimine sistèm nan. Se ti malere ti malerèz ki pou fè l e fòk yo anpil pou pi piti 3 milyon. Lè 3 milyon ayisyen resi deside Libere peyi a, fòk yo fè travay la konplèt. Zewo oligat kowonpi nan peyi a. Zewo jeneral viv ansanm nan peyi a. Zewo nouvo e ansyen politisyen nan peyi a. Si w te minis, ou te senatè, ou te pwezidan de la repiblik, ou te direktè jeneral, baton, kit li te nouvo, kit li te ansyen. Yon netwayaj konplètman. Si se pa konsa nou fè l, n ap fèk kare ap wè Ayiti ap kontinye plonje men. 5 nèg sa yo, 5 nèg sa yo pa gen youn ki diferan avèk lòt tout nèt gen menm konpòtman ou panse Miskaden diferan a Barbecue? Ou panse Samuel difera Dimitri era Dimitri era difera a Guy Philippe? Yo pa diferan non menn. E m pral eksplike w pou ki rezon. Sektè ki peye Dimitri era pou l livre prezidan Jovenel Moise. Se menm sektè sa k fè Barbecue jwenn zam nan wi. Se pou menm sektè sa Barbecue ap travay. Tout jeneral nan viv ansanm. Se pou menm sektè sa Samuel Kanapevè ap travay. Sa k pral fè w mal la, se lè w tande ke Muscadin ap travay pou menm sektè sa tou. Dimitri Hera te travay nan leta menm jan a Guy Philippe. Guy Philippe te senatè, li te militè, li te polisye. Lè l te senatè, l te polisye, l te militè, pou kiyès li t ap travay? Kilès ki te bòs li? Se sistèm nan wi, se oligat la wi. An Ayiti, se oligat la k ap dirije tout moun nèt alawonnbadè. Kant il saji de politisyen yo, jounalis yo, jeneral Viv Ansanm yo. Tout nèt atrape nan sistèm nan. Oligat la kap pase yo lòd. Oligat la k peye yo. Si yo pa diferan, yo gen menm konpòtman an, pou ki rezon yo pa ka konpoze ansanm la? Pou ki rezon yo pa ka chita ansanm sou yon tab pou pran desizyon ki kòrèk la pou retire Ayiti nan sa l ye a? Si se pa yo k fè l, si e pa yo 5 sa k met tèt yo ansanm yo fè l, pa gon vagabon k ap vin la k ap ka fè anyen pou Ayiti menn. Yo p ap kapab. e kèlkeswa moun ki vin la, l ap anfas Samyèl, l ap anfas Guy Philippe, l ap anfas Babekyou, l ap anfas Miskaden, l ap anfas Dimitri Hera. Se yo k pou dirije wi. E yo ka dirije. Yo gen kapasite pou yo dirije wi. Olyew te gen nèg CPT yo pitow te genyen Samuel, Dimitri Hera, Guy Philippe, Barbecue, Muscadin sou pouvwa. Epa kounya ou gen Bladimy Paraison, Mario Andresol, Alexis Dieufils se men sou pouvwa. Se yo 3 sa kap dirije Ayiti kounye a. Nan plas yo, pito w te mete Dimitri Herard, Guy Philippe, Barbecue, Muscadin, Samuel Canaverin. Yo tap bay plis rezilta. Ki kote m bezwen rive avè w egzakteman? 5 nèg sa yo pa gen youn ki diferan a lòt la yo tout nèt ap travay pou sistèm nan yo tout nèt gon sèl bòs la ki se oligat kowonpi a depi nèg sa yo egziste yo la yo wè oligat kowonpi ap dirije ayiti e ayiti pa janm nan yon bon chemen de jou an jou ayiti se mal lap vin pi mal. Si nèg sa yo te moun, si 5 nèg sa yo te moun, yo tap leve yon bon maten, yo kanpe anfas oligat la, yo kanpe anfas sistèm nan, yo kraze l. Yo pa kapab? Yo pa ka kraze sistèm nan? Miskaden renonse a bòs li, Barbecue renonse a bòs li, Guy Philippe renonse a sistèm nan, Dimitri rar renonse a bòs li, Samuel fè menm bagay la tou, yo ka goumen kont sistèm nan. Ou konn ou konn kijan yo kijan y ap ka fè l anpi y ap y ap gen viktwa? Tout Ayiti nèt pral akonpanye yo. Si 5 nèg sa yo met tèt yo ansanm tout peyi a nèt ap sipòte yo. Kounye a nou kanpe sou gwo lestomak nou la, Barbecue se bandi, Dimitri Herard li vre prezidan, Guy Philippe dis li dat, Muscadin dis li dat, epi an atandan Ayiti ap plonje. Se tan n ap pèdi wi menn, se tan n ap pèdi. Quand il s'agit de Haïti, nou ka bay tout bagay vag, nou bay Ayiti priyorite. Sistèm nou gen an Ayiti a pa bon pou peyi a, pa bon pou pèp ayisyen an, fòk nou kraze l. Sistèm nan gen twòp tan, Ayiti gen twòp tan nan men sistèm nan pou sistèm nan pa janm devlope Ayiti. De jou an jou sistèm nan se kraze l ap kraze Ayiti. Nou wè Ayiti nan chemen devlope? Hein? Nou menm ki gen 30 tan, ki gen 40 tan, ki gen 50 tan, ki gen 20 tan, nap mouri san nou pa wè Ayiti devlope menn. Jan nou jwenn Ayiti a se konsa nap kite l. Depi nou fèt nou jwenn Ayiti konsa. Ou menm kap tandem la depi ou fèt ou pa jwenn ayiti konsa nan eta sa? Ou janm wè devlopman an ayiti? Sistèm nou gen an ayiti a pa kanpe sou devlopman menn. Se fè kòb, fè kòb maten midi swa Yo pa janm gon lòt bagay nan tèt yo. Fè lajan sèlman. Mete Ayiti nan nivo Kanada, nan nivo Etazini, nan nivo Sendomeng, nan nivo Chili, Brezil, yo pa wè bagay konsa. Tout peyi sa yo te nan mizè, yo te nan twou a, se sòti yo sòti, yo devlope tèt yo. Ayiti gen twòp tan menn. nan eta sa. Fòk nou fè yon bagay. Pou nou pote yon chanjman, e fòk nou fè l byen. Ou wè nèg sa yo, 5 nèg sa yo ta konpoze ansanm, yo di yo pral chanje Ayiti. Yo t ap resevwa sipò tout pèp la, kounye a la yo pa t ap bezwen fè sa an kachèt. Yo pa tap bezwen konpozan an kachèt. Yo tap fè l piblikman sou TikTok, sou Facebook, sou Instagram, sou YouTube pou tout moun wè l. Yo tap konpoze ansanm piblikman. Paske si yo gen, si ap gen sipò pèp la, yo pa bezwen konpoze an kachèt. Dayè se bagay serye k pral regle. Men poum klè avèw, ou wè Muscadin, Guy Philippe, Barbecue, Dimitri Hera, Samuel, Canapevè, 5 nèg sa yo, si yo ta fòme yon ekip, yo konpoze ansanm, yo tap bay rezilta an Ayiti. Men poum pale klè avèw, pa gen youn nan nèg sa yo ki ta renmen wè yon chanjman an Ayiti. Pa gen youn nan yo k ta renmen wè Ayiti soti nan sitiyasyon li ye la. Ou konn pou ki rezon? Sistèm nan genyen yo twò alèz kote yo ye a. Yo twò alèz kote yo ye a. Babekyou nan tèt pi gwo òganizasyon kriminèl an Ayiti. Dimitri Hera fon dil a oligat la pou l livre prezidan pou anpil lajan. Samuel ap dirije kanaveve. Muscadin an Ayiti ka fizye nenpòt ti ayisyen sou pretèks ke ti ayisyen an se bandi epi pa gen anyen k ap pase l. Nèg yo alèz kote yo ye a. Sa pa enterese yo goumen kraze sistèm nan pou ti malere ti malerèz yo ka resi pran yon souf. Sa pa enterese yo. Si sa te enterese yo, yo t ap fè l. Yo ka fè l. Inyon fè lafòs. Si 5 nèg sa yo mete tout lòt pwoblèm yo de kote yo bay Ayiti priyorite yo di yo pral chanje sa k gen la yo ka fè l yo refè l ankò. S on kesyon de bòn volonte k pa genyen. Yo alèz kote yo ye a kite mèl yo Ayiti kontinye ap plonje. Ou wè Dimitri Hera, lè l te chèf sekirite prezidan an, tout zam li te gen nan men l yo, l tou rete avè yo. Dimitri Hera te gen anpil zam nan men l. Nou sonje kòmand zam Dimitri Hera te fè a? Kote zam sa yo? Dimitri rasere tout zam sa yo pou jij jounen jodi a, se sèl li menm ki gen aksè avè yo. Pou Dimitri Hera livre Jovenel Moïse, li pa tap fèl pou ti pousyè monnen. Li livre prezidan an pou on voum lajan e se pa an goud, dola ameriken. Sistèm nan mete misye nan pozisyon la kote l gen zam pa pakèt e l gen kòb li pa konn sa pou l fè ak kòb. Kite mèl li ti malere ti malerèz yo. Si sistèm nan mete l nan nivo sa l pa pral goumen kont sistèm nan pou l libere Ayiti. I pap fè l. E sa w wè m di de de Dimitri Herard pou m pa pale anpil se menm bagay la m di pou Babekyou. Sistèm nan si tèlman genyen Babekyou alèz kote l ye a, li p ap janm goumen kont sistèm nan pou l kraze l. Li p ap janm goumen kont sistèm nan pou l kraze l. Pa gen yon jeneral nan Viv Ansanm ki pral goumen kont sistèm nan. Yo pa t gen kòb, sistèm nan vin fè yo gen kòb kounye a jous nan dan. yo pat gen zam se sistèm nan k fè yo jwenn zam nan sistèm nan mete yo nan nivo la menn yo pa engra yo pa engra yo pap janm kraze sistèm nan pou ou e se pi gwo pwoblèm nou gen an ayiti sistèm sa. Kounye a, ou gen dwa poze tèt ou kesyon, pou ki rezon se 5 nèg sa yo m chwazi? Pase se 12 milyon Ayisyen nou ye, Ayiti gwo anpil, 9 depatman, pou ki rezon se yo 5 sa m chwazi? Ebyen m pral eksplike w. Ou wè Babekyou, se Babekyou a a Kris la k pi danje nan viv ansanm. Lanmò san jou ap fizyon ti ayisyen la lanmò san jou a nan 10 li nan dat lap kanpe nan figiw li diw li fèl men babekyou a Kris la nan tout zak malonèt anpi yo diw yo pa janm nan anyen. Kris la toujou ap plede l di w l pa janm nan anyen. Babekyou menm bagay la. Ou wè ak tout defo sa yo Babekyou genyen, nan nivo kriminèl Babekyou ye, li chaje Ayisyen k renmen l wi menn. Se pa de Ayisyen k renmen Babekyou. Se sak fè m di w, a tout defo l yo, nan nivo kriminèl li ye, gen Ayisyen k pa gen pwoblèm a sa. Si l vini avèk yon inisyativ li bezwen chanje Ayiti, l ap resevwa sipò anpil Ayisyen. Guy Philippe gen nenpòt yon milyon fanatik k ap ki dèyè l wi. Se eksplike map eksplike w pou ki rezon se 5 nèg sa yo m chwazi. Guy Philippe gen plis ke yon milyon fanatik dèyèl. Ayisyen kap sipòte Guy Philippe pou nenpòt moman l vle pote yon chanjman an Ayiti. Miskaden gen plis toujou. Miskaden ta sipoze gen nenpòt 2 milyon fanatik ayisyen ki renmen l. Samuel gen tout kanapevè avèl. Apa de kanapevè l gen lòt sektè kap sipòte l. Dimitri Hera se yon militè pwofesyonèl ki pale plizyè lang, ki travay nan palè nasyonal deja, ki konnen sistèm nan, ki gen eksperyans, Sètadi misye se yon pyès ki enpòtan ke nou dwe itilize pou pote chanjman an Ayiti olye l nan kache. Nèg sa yo ta vini avèk yon inisyativ de chanjman an Ayiti, yo mande sipò pèp la, yo di yo pral kraze sistèm nan, yo t ap jwenn tout Ayiti nèt akonpanye yo. Men difèt ke son pakèt ti vòlè, yo chita la yap rale kòd la nan bò pa yo, yo panse se sa kap bon pou nou. Len ap goumen avèk lòt, len pa vle wè lòt, yo chak yon bò. Fason yap fèl la se ayiti yap pi kraze. Fason yap fèl la nan moman sa la kote yo chak yon bò len yap rale kòd la nan bò pa yo len pa vle wè lòt epa ayiti yap pi kraze di fèt ke se yon pakèt ti vòlè. Lèm wè gon seri de nèg ki gen kapasite pou pote yon chanjman an Ayiti anpi yo pa vle fè l. Yo pa vle fè l. Yo ou pa ka di m se bòs yo k pa vle. Se sistèm se sistèm pou li y ap travay la ki pa dakò non. Yo ka leve kanpe kont sistèm nan. E pa sa kapral amò Desalin te fè. Yo leve kanpe. Yo libere peyi a. Men jounen jodi a la, nou tounen nan esklavaj ankò. Nou se esklav ankò. Ou ka fè sa w vle an Ayiti, ou ka monte desann, ou ka kale kò w an Ayiti. Si sa pa esklavaj, ki jan w rele sa? Ki jan w rele sa? Gen yon seri de bagay, se jeneral nan viv ansanm yo sèlman ki ka fè yo an Ayiti. Jounalis yo, politisyen yo, oligat kowonpi a. Yo limite ti malere ti malerèz yo. Si sa pa esklavaj, ki jan w rele sa?